Bonjou, bonswa tout moun, se edikatris Marie Lucienne Lubin. Jodi a mwen vle fè yon ti pale sou yon enfòmasyon k ap sikile nan kominote nou an. Enfòmasyon an di ke si yon moun poko jwenn repons e ou te aplike lontan se paske sponsor a te mal fè aplikasyon an. E gen moun ki menm ap fè biznis Di si w rele tèl nimewo, yo ka ede w jwenn repons pi vit. Gen yon videyo patikilyèman mwen t ap gade kote yon mesye di ke li kapab ede moun revize aplikasyon yo ke yo fè deja, modifye aplikasyon an pou moun nan si te gen erè ki te fèt ladan l e l kapab menm adisyone nouvo kesyon ke uscis mete nan aplikasyon sa a ke kounye a ki pa t nan aplikasyon an deja. Mwen vle di w se pa vre. Mezanmi, Ayiti gen plis ke 580 mil dosye nan uscis. Sa ap pran anpil tan avan nou tout arive jwenn repons. Bagay yo di se vre, men pran yon ti pasyans pou w tann repons. Pa gen okenn moun ki ka fè yo rele w pi vit. Toutotan imigrasyon pa rive sou dosye w an òd y ap avanse a, ou par hasard, w ap jwenn yon repons kanmenm. Ou mèt rele, reprezantatif la pa ka fè anyen pou ou. Enfòmasyon ou wè sou kont uscis lan, se menm enfòmasyon an li wè tou. Daprè ka ke m wè ki konfime sou rezo sosyo, mwen remake ke jiskaprezan yo toujou ap travay sou dosye semèn 18 ak 19 janvye. So, donk, men sa ou ka fè pandan w ap ret tann. Asire ou gen aksè sou kont uscis ou menm si se yon moun ou te bay aplike pou ou. Gen anpil moun k ap fè biznis mete moun anba kliyan yo oubyen mete moun anba lòt moun. Verifye pou w sur ke pou moun ou te aplike pou yo, se yo ki sou kont uscis ou a. Ou kapab verifye kopi aplikasyon an pou w asire ou pa t fè erè oswa gen dokiman ke w pa t mete. Si sizanka ou te fè yon erè, eseye ekri yon lèt Pou eksplike erè a epi mete prèv la kòm yon dokiman. Pa egzanp, si w te mal ekri non moun nan, nimewo paspò a, oubyen dat de nesans moun nan, ou ka telechaje yon foto premye paj paspò a kòm prèv. Si w gen Income Tax 2022, Ou gen nouvo pay stubs kote ou te fè plis kòb ouswa yon kanè bank kote ki montre ke ou gen plis kòb, ou ka mete sa yo tou. Men li pa vrèman nesesè si ou te gentan bay tout enfòmasyon sa yo e depandaman de enkòm ou ou kalifye pou aplike pou nonb de moun ke w aplike pou yo a. Gen yon dat ekspirasyon anba Fòm I-134 a, sa pa afekte aplikasyon an ditou. Li jis montre ke yo genyen pou yo revize l. Fòm sa a yo toujou bezwen kèk ti revizyon. Lè w ap fè yon nouvo aplikasyon, y ap toujou ba ou fòm ki pi resan. Gen yon dènye kesyon yo ajoute ki mande pou w di poukisa w ap aplike pou moun nan e pou ki rezon ou panse moun sa a ap benefisye de pwogram nan. Ou pa bezwen enkyete w si w te fè aplikasyon w nan avan yo te ajoute kesyon sa a. Si w vle, ou ka toujou ekri yon lèt reponn kesyon sa e mete li anba kote ki di Unsolicited Evidence ke w ap jwenn nan kont uscis ou a. Men sa p ap fè yo reponn ou pi vit e sa p ap afekte desizyon uscis. Nan menm videyo sa ke m t ap gade, mesye a di ke, ankò, li di li kapab revize aplikasyon ke yon moun soumèt deja pou l modifye l pou moun nan, epi pou l adisyone nouvo kesyon ke uscis poze a ki pa nan ansyen aplikasyon an. Ankò mwen di se pa vre. Pa gen okenn moun ki gen aksè a retounen sou yon aplikasyon ki te deja soumèt pou yo revize l e pou yo modifye l. Depi w te gentan peze bouton soumèt aplikasyon an, ou pa gen aksè a retounen sou li ankò pou fè anyen ladan l. Mezanmi yon moun pa bezwen yon pwofesyonèl nan domèn nan pou l ranpli aplikasyon I-134 la. Depi w pale anglè e w konprann anglè ou ka ranpli aplikasyon an. Pa gen konplikasyon ladan l. Sèlman li kesyon yo ak atansyon, Reponn yo ak sa yo mande a, mete enfòmasyon yo mande a, e bay dokiman yo mande a kòrèkteman. Ou menm k ap viv ann Ayiti, m ap di w, sispann fè tèt sponsor yo cho. Sispann fè yo regrèt yo te aplike pou ou. Asire ke imèl adrès ou te bay la li bon e ou toujou gen aksè avèk li. Kòmanse aprann kondwi si w kapab, aprann di de twa mo anglè pou nou kapab adapte pi vit lè nou rive isi. Wi, bagay yo di, men nou pa ka ap pèdi tèt nou. Nan kominote nou an gen yon gwo pwoblèm. Gen yon pwoblèm mank d'edikasyon e mank de sansibilizasyon. Li pa fè sans si ou gen mwayen, ou gen yon platfòm pou ap mache sikile move enfòmasyon san w pa verifye. Simaye enfòmasyon pou likes, pou ap pran avantaj sou moun, sitou moun akoz de sitiyasyon lavi fè yo vin vilnerab. Sa pa fè sans paske moun yo swa anpil ladan yo pa konn li oubyen ou menm ou pap li epi pou wap pran avantaj konsa. Pran tan nou, fè rechèch epi bay bon enfòmasyon fyab si w gen moun kap swiv ou e ki kwè nan sa wap di a. Donk ou menm kap swiv moun sa yo aprann mande yo sous enfòmasyon yap bay la pou ou menm ou ka al verifye l e li l pou tèt pa w. Map redi sa ankò. Piga nou al peye moun pou fè dosye w mache ou apwouve pi vit. Toutotan imigrasyon poko rive sou ou, pa gen anyen okenn moun ka fè pou ou. Ankò, mèsi pou atansyon w e mèsi pou konpreyansyon w. A la pwochèn.